Prezidan Repiblik la, Ekselans Michel Joseph Martelly, satisfè dewoulman Kanaval dè Flè a san twòp vyolans 28, 29 jiyè 2013 la. Yon Ayisyen, yon pye bwa, se tèm komite a te kenbe pou kanaval dè flè a. Nan yon anbyans fèt ak kè kontan, plizyè santèn milye kanavalye nan peyi a kou lòt bò dlo patisipe pandan 3 jou gwo evènman kiltirèl sa nan Pòtoprens. Yon lòt fwa, Ayiti montre kapasite l nan maryaj ak amoni bèl koulè daprè nòm estetik yo ki pèmèt li ofri yon pi bèl imaj devan lemond. Bann a pye, gwoup degize, twoup dans ak gwoup mizikal yo te ofri yon espektak san parèy pandan defile kanavalès la. Senk mil polisye te mobilize pandan twa jou sa yo pou evite gwo ensidan sou pakou a. Malerezman, 2 moun pèdi lavi yo, 1.363 lèzòt blese pandan dewoulman Kanaval dè Flè a nan Pòtoprens. Sa kanaval sa son enstriman li pou vann Ayiti, pou nou vann de bèl imaj d'Ayiti, e pèmèt ke moun antre nan peyi a, depanse kòb, renmen peyi a, vin envesti. Se konsa ou kreye anplwa. Se pa leta ki pral chita, li pral kreye anplwa pou tout popilasyon nan yon sèl jounen. Se yon dinamik ki pou met sou pye de tèl sòt ke sou le tan, Ou ka di bon gen 5, 6, 7 nouvèl konpayi, 30 nouvèl konpayi, wè, men fòk moun k ap pale anpil yo se moun ki pa konn sa y ap fè. N ap di popilasyon an felisitasyon onivo moun yo yo menm yo detann yo, yo pa fè twòp dezòd. N ap di lapolis kenbe momentòm nan, kenbe sekirite a, n ap avanse san vyolans. Kanaval la se yon reyisit jiskadat. Felisitasyon a pèp la e kanaval pèp la. Eee li byen frape viv Ayiti viv le carnaval viv la route du progrès. Premyè Dam Repiblik la, Madam Sophia Martelly, felisite tout volontè lasante ki te pote kole pou swanye ann ijans moun ki te an difikilte, swa ki te pèdi konesans, kriz asm, oubyen blese pandan 3 jou defile Kanaval dè Flè a. Madam Mateli remèsye Ofis Nasyonal Asirans Travay ak Matènite, OFATMA, atravè 17 medsen, 10 enfimyè, anbilansye, brankadye epi tout lòt volontè ki gras ak pwofesyonalis yo te bay viktim yo premye swen sou stand swen dijans la. Pandan 3 jou sa yo, 253 moun jwenn swen dijans sou stand Premyè Dam nan te enstale tou pre stand Prezidans la. Nou genyen an tou 25 doktè a enfimyè de volontè, nou gen yon patenarya avèk OFATMA ki ban nou yon kout men, e se yo menm ki vini ki pran kontwòl, m pa doktè, sa vle di se yo menm ki pran pati medikal lan, se ekip ke nou genyen an ki ap jere pati sa. Etan done ke nou sou pakou lan, nenpòt kiyès ki gen yon malèz, ki gen yon pwoblèm sou pakou lan, nou reponn pi rapidman ke si pou yo ta transpòte yo vè lopital. Pandan 3 jou dewoulman kanaval dè flè a Anpil Ayisyen nan dyaspora a, menm jan ak touris etranje, pwofite okazyon an pou dekouvri gwo manifestasyon kiltirèl sa a ki pèmèt tout sektè anndan peyi a rantre lajan. Kanaval lan te yon reyisit paske pou reyisit lan se moun yo ki pou la. Nou ka fè bèl kanaval sa a, ka gen tout stand sa epi wè pa gen moun, pa gen anbyans. E lè jisteman prezidan an te di djakout rejwe.

Chèf Leta a felisite tout moun ki yon fason oubyen yon lòt te kontribye nan reyisit kanaval dè flè a. Li remèsye espesyalman òganizatè, polisye, pwofesyonèl lasante yo pou devounman ak pwofesyonalis yo. Prezidan Repiblik la pwofite lespri solidè kanavalye yo pou egzòte pèp ayisyen an viv nan linite. Eksperyans sa a montre, yon lòt fwa ankò, pèp la kapab fè anpil bèl bagay.